Hello guys kòman nou ye byenveni sou chanèl mythaisontoube pou yon lòt videyo jodi a nou pral dekouvri avèw 5 gwo manti oubyen 5 blòf ke pwodiktè kap fè fim yo ba nou de no jou fim yo vin pi bèl vin pi resan nan je nou pwodiktè yo pa janm bouke travay san kanpe map mandew yon sèvis si w poko abòne avèk chanèl la Pa bliye fè sa kounye a. Lè w fini, pa bliye like videyo a, kòmante yon fason pou kapab ede nou grandi travay n ap fè a. Kounye a, ann al dekouvri 5 manti oubyen 5 gwo blòf ke pwodiktè yo fè nou kwè lan fim yo. 5 fim ke pwodiktè yo fè nou kwè se verite. Ann ale pou nimewo 1, I Am Legend de Will Smith. Mwen kwè anpil nan nou gade fim sa. Fim sa soti nan lane 2017, se yon fim zonbi kote ke yon chyen zonbi tap kouri dèyè Will Smith epi Will Smith arive tire chyen an epi kote chyen an tap fè fòs avèl. Jan nap gade lan ekran la se pat janm yon chyen vre. Se yon tèt chen yo fè epi yo jis yon moun kenbel pou fè fòs avèk Willy Smith epi ke yo ale sou yon aplikasyon sou òdinatè epi yo detoune imaj la fèl tounen chen epi yo ba noul jan nap gadel la. Nimewo 2, Pirates des Caraibes, fim sa gen plis ke 5 an d'ekzistans kote yo moutre ke aktè a nan yon bato kote ke bato a rive chavire nan lanmè li pran dlo. Aktè a pat janm nan lanmè vre, se yon fon vè yo itilize pou fè travay la pase nan zye moun ki pral gade fim nan pi resan, yo jis pran yon bato yo mete'l nan fon vè epi yo Ap vire l, jan n ap gad li nan ekran la pou fè aksyon an parèt pwofesyonèl. Nimewo 3, San Andreas San Andreas se yon fim kote ke yo moutre w yon pon ki kase e ki dlo kòmanse anvayi vil la e detwi vil la, tiye anpil moun, fè anpil ravaj. Pat janm gen yon pon vre lan vil sa ki te kase yo. Vreman, an reyalite, se jis yon pon yo pran, yo mete l nan yon fon vè epi yo fè yon moun vide yon dlo epi ke lè yo ale su yon. òdinatè avèk gras yon aplikasyon ki pwisant epi yo arive fè travay sa ba nou jan n ap gade l la kote ou wè anpil moun ap mouri epi vil la vrèman ap detwi. Nimewo 4, Jurassic World se yon fim dinozò kote ke yo montre w gen yon gwo dinozò k ap kouri dèyè ak tè a epi li fin arive kontre avèk 4 lòt Dinozò, epi kote wè ak tè a ap kalme dinozò yo jis pou l pa rive mouri pou dinozò yo pa manje l. An reyalite, yo montre yo ke dinozò se yon bèt ki fwajil e danje. M pa konnen nan mond lan èske tout bon vre gen dinozò, m poko janm dekouvri sa mwen menm. Si gen yon moun ki konnen, w a kite sa pou mwen nan kòmantè, ou kapab pataje l ansanm avè m tou. Kote nou vin wè nèg la ap kalme dinozo yo, pat janm nan fim nan pat janm gen yon vrèman reyèlman yon bon dinozo, se yon fo de fo imaj ke yo ke yo kreye epi yo jis mete 4 moun anndan l epi pou yo kapab fè imaj la parèt resan ba moun ki pral gade fim nan epi moun yo fè reyèlman Se tankou se te dinozò vrèman jan n ap gade nan ekran la. Nimewo 5, La Matrice Nan fim sa, anpil lejand, anpil gwo manti. Pou videyo a pa long, m ap sèlman dekouvri avèk nou 2 gran mansonj ke yo ba nou sèlman nan fim sa, n ap kite rès yo pou yon lòt videyo. M te wè kote ke aktè a bandi pral rankontre anba lapli a pou yo goumen epi wap gade ou wè plis ke 20 lòt bandi kanpe ki gen menm vizaj avèk bandi a ki vin arive antre nan goumen an pou moun ki wè fim sa e si w poko wè l ou menm ou kapab al gade l moun sa yo pou yo arive kreye yo yo jis mete bandi a. chita epi yo desine vrè vizaj li epi yo arive pwodui plizyè lòt parèy li ansanm avèk jan w ap gade nan ekran k ap pase a la, se konsa yo arive kreye plis ke 20 lòt bandi. Yon lòt pati nan menm fim Nan Maji sa, ke yo montre w kote aktè a avèk bandi a vin rankontre, ke bandi a ap vide bal sou. Akte a e pou wè akte a ki ap koule bay bal yo pase pou moun ki gade fim sa lap wè sa map di a epi akte a pa pran youn nan bal yo li jis koule pou aksyon sa fèt yo itilize 2 kòd yo mete youn nan chak pati bò ponyèt li epi ke lèl koule atè a di manyè poul pa tonbe epi pou aksyon an kapab rete vrèman jan yo bezwen l lan. e nan fon vè epi apre sa yo ale sou koma key sou gas avèk aplikasyon vrèman pwisan epi yo retire yo epi yo bay aksyon an jan yo bezwen l lan. Mèsi a ou menm guys ki te rete jiska la fen videyo a. Ou te tande 5 gwo manti oubyen 5 gwo blòf ke pwodiktè yo ba nou nan fim yo. Si w vle jwenn plis videyo de sa, m ap mande w sèvi, pa bliye abòne si w poko fè sa epi like videyo a, pataje videyo a pou l rive jwenn plis moun. Jis pou kapab ankouraje travay la epi dim nan kòmantè pou m ka vini avèk pati 2 a. Mèsi male na kwaze nou pwochen video tchawtchaw.